Bienvenue lan achte kay paw, mwen se Carl Christian the nice agent, show sa mwen fèl se poum kapab di tout moun ke Mwen la pou m edike kominote ayisyèn nan pou yo kapab konnen ki sa ki pase lè w bezwen achte yon kay, ki jan pou yo achte kay pa yo. Tout rèv mwen se ke pou tout moun ta kapab gen kay pa yo, menm si se pa pou yo rete, menm si achte yon ti kay yo mete nan lwaye, pou ke nou kapab kòmanse envesti, mete lajan nou lan kay. Mwen jodi a vin chita pale avè nou avèk on ansyen kliyan m ki toujou kliyan m, ki pap janm pa kliyan m paske lap toujou fè pati de fanmi The Nice Agent lan. Mwen vann kay li deja, mwen achte on kay avèl deja. Donk, jodi a m vle prezante nou Jeffrey Nicolas. Jeffrey kòman nou ye? Nou la wi.
Donk jodia byenveni ankò lan achte kay paw mwen la avèk Jeffrey Nicolas nou pral pale de pwosedi achte kay oubyen pwosedi vann kay ankò yn fwa silvouplè pataje pataje pataje cho a paske sa kap fè kè nou kontan chak madi a dezè Carl Christian the nice agent map toujou la Pou m kapab eksplike nou ki sa k genyen lan afè achte kay. Gen de lè m vin avèk ajan, gen de lè m ap vin avèk yon avoka, gen de lè se mwen menm sèlman k ap eksplike nou ki tout sa k ka pase lan afè lan achte kay. Ok. Donk, mwen ta renmen jodi a kòmanse pou mwen mande Jeffrey èske premyè pi gwo bagay ki enpòtan èske li satisfè avèk The Nice Agent? Bon wi,
eksperyans mwen te fè avèk The Nice Agent se te yon bon eksperyans li te ye. E sam renmen avèk the nice agent se relasyon ke ou bati avèk kliyen ou te bati yon relasyon avèm em te trè apresye sa e gen anpil ajan deyò a lè ou tcheke avè yo yo wè pou jodia pou yo fè yon quick money ou menm men menm ou banm konsèy ou dim men sak bon pou mwen men sak pa bon pou mwen em te apresye sa anpil. Bon wi paske an reyalite biznis vann kay la mwen menm mwen toujou di tout moun se pa lan kay ke li ye Se pa yon biznis kote ke kòmsi pa egzanp, o jodi a m vann 3 kay, jodi a m vann 4 kay, se pa vre. Se yon, anvan ke ou vann kay la, se moun nan ou rankontre avè l, fò ou kapab bati yon relasyon avèk moun nan pou ke, de fason, mwen menm mwen toujou di tout kliyan m sa, se pa ou menm ki kliyan m, se pitit ou ki kliyan m. Ki vle di ke si m ka satisfè w de fason aske pitit ou lè yo grandi, yo vin kote m, donk pou mwen, mwen fè yon bon travay. Donk wi, Relasyon sa se la se li k pi enpòtan. Donk ou menm ki ta renmen rantre nan biznis real estate, ou menm ki ta deja nan biznis real estate pou ap vann kay pou moun, mwen vle w konprann sa. Sispann fokis sou kay la. Kay la pa, e pa li k pi enpòtan, se moun nan. Paske moun nan si li pa chwazi w, bon m pral toujou di sa e tout moun pa panse sa, si li pa fè w onè pou ke se ou menm li pran pou w vann li yon kay, donk Ou pap janm ka fè biznis, ou pap janm gen lajan, ou pap janm vann yon kay paske se avèk moun nan biznis lan kòmanse. Gen anpil moun ki panse ke non, se kay lan paske si mal vann kay lan Devi, si mal vann kay lan Boston, si mal vann kay New York, se sa kap se pa vre. Se kantite moun ou gen. M pral di w ke m gen kliyan m ki mennen m jis Costa Rica, mal vann kay. M gen kliyan m gon bon jiska prezan m gon kliyan map vann yon il pou li brezil m gen gen moun an ayiti ki konn rele m ki di m Carl m gon kay map vann laplèn èske ou ka ede m bay sa mwen di wi byen antandi donk map toujou jwenn yon moun menm si mwen menm mwen pa desann ayiti mal vann kay an men mwen konn yon moun ke m ka di a ou antre tout de bòn men se sa ki enpòtan se relasyon sa ki enpòtan donk ou menm nenpòt kote ke w ye ozetazini oubyen an ayiti ou ta renmen achte yon kay oubyen w pa konprann pa ezite rele m 305 610 49 27 305 610 49 27 oubyen w ka jwenn nou sou Facebook The Nice Agent menm sou Instagram tou The Nice Agent Co ok donk mwen toujou la pou m reponn kesyon gen moun ki te rele m gen yon moun ki te relem semèn dènyè apre show a. Moun nan pozem yon kesyon lap palem de kijan poul bati kredil pou ke li pare poul achte kay. Mwen vle nou konnen ke premye bagay ki nesesè pou bati krediw fòw gen yon sosyal. Donk si ou pa gen sosyal ou pa bezwen tande ankenn moun ki t diw oh fò al peye bagay pa mwa pou bati krediw paske se apati de sosyal la ke yo pran enfòmasyon, yo mete enfòmasyon w sou kredi an pou ke ou kapab gen yon bon kredi oubyen yon move kredi. Donk, premye bagay pou al chèche fè se kijan w ap jwenn papye w pou Fon Sosyal, apre sa pou al règle afè kredi. Ou bezwen 2 zan avèk yon bagay ke w ap peye oubyen avèk taks ou ke w ap fè de fason aske ou kòmanse etabli yon sistèm an plas pou kapab achte yon kay. Gen de seri de bank ki ka aksepte ke si w gen yon kredi kat pandan 3, 4, 5 mwa, yo ka akseptel men se pa tout bank gen se de bank ki vle ke w gon ou gon sa yo rele trade line ou gon bagay ke w ap peye chak mwa omwen pandan 2 zan donk menm si w pa gen 2 zan pa ezite rele nou pou nou kapab eksplike w kisa k pase donk Jeff lè w t ap achte kay ou lè bon ann pale de vann kay lan avan lè w t ap vann kay lan eske te gen de seri de challenge ke w pat ou te panse ke w pa t ap ka fè oubyen bagay ki Vrèman, m ta ka di w, ou pa t atann ou a yo menm ki vin rive. Pale nou de pwosedi an pou si yon moun ta vle vann kay li jodi a, ki sa l pou l atann de sa? Bon, pwosedi la, e sa k vin pase avèk pwosedi la, s on pwoti, s on pwosedi ki yon ti jan long. Gen de seri de challenge ke w ap jwenn. Men si ou pa gen yon moun tankou Carl, the nice agent, ki pou ap ede w Mache avè w ti pa ti pa, ki esplike w sa k ap pase a, ou gen dwa pèdi. E se pa tout moun ki gen pasyans ke Carl genyen an. E m sonje kote ou menm ou te oblije ale back and forth avèk yon lòt ajan nan tranzaksyon paske sa k vin pase m kwè ajan an t ap eseye pase pa dèyè pou l fè tranzaksyon avèm dirèkteman epi yo fè sa anpil e Carl oblije eklèsi tout bagay pou mwen li eklèsi je m li di m men kisa yo vle fè men kisa l vle fè li menm e m toujou prefere opsyon pa Carl yo e pa gon tranzaksyon m vle fè pou se pa Carl m rele. Depi se afè real estate, even financial advice, se kòl m rele paske se yon moun ke mwen fè konfyans. E m ka di w sa tou, m gen fanmi m ki achte nan men kòl also. M gen fanmi m jous Fort Pierce, kiyès yo rele, se kòl yo rele. E poutèt mwen menm, jan m pale de kòl, eksperyans m te gen avèk kòl ki te trè, yon trè bon eksperyans, so sa pèmèt yo, e yo menm tou yo te satisfè avèk eksperyans yo avèk kòl. Bon wi, se sa ki enpòtan, se eksperyans la, paske jan m di tout moun, chak moun la kounye a ou gon zanmi w ki se yon real estate agent, ou gon fanmi w, ou gen yon anplwaye w, ou gen yon co-worker, tout moun sou tè a kounye a kapab fon, yo se realtor, m pa gen anyen avè yo, mwen anboche anpil ajan, gen anpil ajan k ap travay nan The Nice Agent, mwen train yo, mwen fè tout bagay sa yo. Men sa ke m vle di tout moun, tankou, Lè w pral chwazi yon moun pou travay avè l, menm si se lan yon liv ou pran moun nan, fò w konnen ki kesyon pou w poze l. Donk show Achte Kay Pa w lan, se yon show ki fèt pou kapab edike w pou konnen ki sa k pase lan real estate, sa k pase lan vann kay pou w ka poze kesyon. Mwen toujou di sa mwen toujou repetel wap wèl nan tout show on moun pa pran avantaj de ou sa pa egziste moun nan pran avantaj de inyorans ou donk si ke ou lan on tranzaksyon avèk on moun ou pa konnen tranzaksyon trè byen moun nan konnya lap itilize inyorans sa poul pase sou ou e se la ke kòmsi nou antan ke kominote ayisyèn nan nou pran kou anpil nan men de seri de moun se pa paske moun nan Tankou m ta ka di w sa Ayisyen, gen moun ki di oh sa Ayisyen parèy mwen m pap, se pa vre. Lan tout kominote toujou gon moun ki bon gon moun ki pa bon ok. Se ke se panyòl ke se Ayisyen ke se nenpòt sa l ye ap toujou gen l. So pa m pa vle nou di ke se on Ayisyen k fè m sa sa pap non. Mwen vle ke nou konprann ke tout otan nou menm nou edike tèt nou Se tout otan ke nou menm nou ka mande moun nan kijan pou l sèvi avè nou. Paske sa a fè ke moun nan annik vini, l fè sa l vle, epi lè l pa sou sa a, li pa sou sa a, lè ou rele l, li pa reponn, epi ou menm ou panse ou oblije aksepte sa nan men l lan, apati de jodi a m vle ou di tèt ou ke sa a fini. Ok? Donk. Pou moun ki fenk moute yo, byenveni lan Achte Kay Pa w! Se yon show ke mwen, Carl Christian, The Nice Agent, mwen fè pou m edike kominote ayisyèn nan. Jodi a nou chita avèk yon kliyan The Nice Agent, yon fanmi The Nice Agent, pou l eksplike nou kisa ke li viv avèk konpani an lè ke l ap achte kay oubyen vann kay. Si w ta bezwen yon kesyon, pa ezite comment. Si ke tankou pa egzanp ou ta renmen pale avè m 305 610 49 27 Jodi a nou gon bagay spesyal ke n ap fè Mwen wè gen anpil moun k ap tande nou Mwen pral deside pou m ba yon moun yon gas card ok Jeff t ap tande sa jodi a la Men pou moun nan jwenn gas card la fò moun nan reponn mwen kesyon sa ok Kesyon an se anvan show a fini fò w ekri ki moun ki te prezidan Ayiti an 1932 Pa mande m poukisa m chwazi 1932 a, m pa menm konnen. Men di m ki moun ki te prezidan Ayiti an 1932. Ok, m ap repete sa pou nou anvan show a fini, but m ap gade pou m wè kiyès k ap premye moun ki mete repons lan, se moun sa a k ap jwenn gas card la. Ok, donk, Jeff, pale nou de ou menm, ki sa w fè pou travay, ki sa w ap fè lan Miami an, pale. Bon, mwen menm se nan polis mwen ye, mwen nan Law enforcement depi 14 ans pral gen 15 ans mwen ladan lontan mwen pran de twa ti pwomosyon pandan mandan nou oblije avanse Très enpòtan.
Ok mwen nan seksyon nan seksyon mwen ye se envestigasyon ok
violent crime unit se sipèvizè m ye andan Men kounye a nou la pou n ede kominote a menm jan wap fè a ok e si tou pale byen of course of course pou sa vin pase avèk eksperyans nou fè nan lavi a nou wè de seri de jèn e jèn spòtif ki gen anpil talan ki arive get in trouble yo nan pwoblèm avèk leta kounye a yo te gen scholarship yo pèdi scholarship la so menm avèk e. 2 twa lòt polis nan travay la e ka di w anpil nan nou nan kominote a konn Officer Gilbert Présumé avèk Oreste Joseph e mesye sa yo nou tou lè twa avèk jilèt also nou 4 la at least ki la nan kominote a k ap ede jèn foutbolè ayisyen ki pa gen ankadreman, ki gen talan lakay yo, sa nou fè, nou pran yo, nou ankadre yo, nou gide yo, nou mennen yo nan konpetisyon, nou fonde akademi pou yo ke yo pa bezwen peye, pou n keep yo busy, pou yo pa al nan tchòbòl avèk leta, pou yo rete lwen, pou yo pa nan krim, nan bagay sa yo, epi pou demen, pou yo ka tounen yon bagay, epi scholarship, si n jwenn, n ap travay pou n ba yo scholarship, N ap travay tou pou n gen yon sèten relasyon avèk, menm jan avèk m gen yon relasyon avèk The Nice Agent, pou n wè si n ta ba yo employment, pou n ka provide yo a tout sa n kapab. Tout sa n ka ede yo avè l, nou vin avèk tools pou yo, pou n ede yo. Monchè, m apresye sa anpil, paske lè Jeff te kòmanse pale de sa avè m, mwen te toujou di ke se yon Se yon bon ide paske mwen twouve ke menm si nou lan yon peyi kote ke gen anpil opòtinite, men sa pa vle di ke gen anpil moun ki konn ki jan pou yal nan opòtinite sa yo, ki jan pou yo pran avantaj de opòtinite yo. Donk wi, an premye bagay lan se edikasyon, dezyèm bagay lan se ke fò moun nan li menm li deside ke a, sa map fè a la jodi a, m pa wè lap mennen m ankenn kote, sa map fè jodi a la l pa bon pou mwen, donk èske mwen menm mwen kapab fè Eske m ka jwenn yon moun ki pou ka ede m? Donk, jodi a, Jeff di nou li ouvè pòt li ba nou, se pou nou ka rele l, pou nou pale avè l. M apresye sa anpil e mwen dèyè Jeff a san pou san ladan l. Se pou m ka montre l ke mwen menm tou, se yon chans ke yo te ban mwen. Lè m fenk kòmanse real estate, si m pa t rankontre avèk yon broker ki te rele Brad Capuzzo, m pa t ap janm sa m ye jodi a. Se yon avantaj ke li ban mwen, se yon bagay li te wè lan mwen menm ki fè ke jodi a, mwen kapab gen plizyè konpayi, mwen kapab gen moun kap travay avèm, mwen kapab gen de seri de moun ke mwen ede rive nan lavi an, se paske gen yon moun ki te mande, ki te banm yon chans. Donk, jodi a, Jeff lan Island United avèk tout ti, avèk ti mesye polis yo, yo tout, se ede yo vle ede nou pou fè menm bagay la. Donk, si ou menm ou ta renmen patisipe ladann ou ta renmen ede yo pa ezite mwen mete nimewo telefòn Jeff lan comment yo pa ezite rele pale poze kesyon paske janm diw lan edikasyon se li ki enpòtan ok se lan edikasyon an ke moun nan kapab aprann kisa ki bon pou li. Kisa ki pa bon pou li? Paske gen de seri de lè nou jije yon moun, nou di gad sa moun nan ap fè. Epi an reyalite moun nan se, li pa konn deyò. Konnen l pa konnen. E konnen l pa konnen. Donk fò nou pran san nou pou nou kapab esplike moun nan sa. An nou retounen pou moun ki fenk monte yo, paske m wè gen anpil moun k ap monte sou live la. Sa fè m anpil plezi Tanpri pataje pataje Jodi a nou chita lan achte kay pa w avèk Carl Christian de Nice Agent avèk on kliyan on fanmi de Nice Agent Jeff jodi a t ap eksplike nou ki pwosedi k te pase lè l t ap vann kay li lè l t ap achte kay li kijan ke l te satisfè avè n kijan ke li refere nou moun sa se on bagay ki trè enpòtan pou mwen paske m pral di w jiska jounen jodi a apre 17 an prèske 70 pousan business mwen se referral li ye donk ki vle di ke si ou pa fè sa wap fè a byen demen ou pa konn kote lap ye donk lè w pral chwazi yon ajan pou travay avèl fò w santi w alèz a moun nan paske si w santi ke w paka di moun nan tout bagay den konnya vin gon pwoblèm paske si moun nan ta ka ede w yon lòt jan li paka ede w paske li pa konnen. Hier pa egzanp mwen gen on kliyan m ki rele m epi nou gen on chwa pou n achte 2 kay. Pou yonn nan kay yo vann 200 mil dola lòt kay la vo vann 160 mil. Donk tout moun t ap kouri di ke ann pran 160 mil lan li pi piti, li mwen chè tout bagay. Epi misye di m, mwen di misye bon poukisa w ta renmen pran 160 lan? Misye di m Carl men sa m ta renmen, m ta renmen ke lè m pran 160 lan aprè 4, 5 mwa Mwen refinance 160 lan poum pran 40 mil dola sou li poum al peye yon machin epi poum ranje kay la. Epim di misye bon eske ou otorizem pale avèw yon ti kal. Epi men kote jan ap di pwoblèm finans lan. Lè nou prete yon kòb la bank poun achte yon kay, menm si nou wè enterè a 4 pousan, se pa sa ke li ye vre. Paske se sa yo rele yon akimilasyon. Donk chak ane pandan 30 an li akimile. Donk yo rele sa an anglè compound. Donk 4 pousan sa a vin 89 pousan enterè. Lè w pran yon machin ou pral peye a 5 pousan enterè pandan 4, 5 an, li vin vini 20, 25 pousan enterè. Paske li menm jan li compound pou 4, 5 an. Donk imajine w ke ou pral pran yon loan sou kay ou a 89 pousan enterè pou w peye yon machin Kote gon enterè 20 pousan sou li. Li pa fè sans. Ok. Men se pa paske misye m ta ka di li te vle fè sa. Se konnen l pat konnen. Otomatikman ke mwen mete l chita mwen esplike l li. Premye bagay li di m li di m a monchè mèsi ou sove m wi la. N ap pran lòt kay la paske sa fè plis sans lòt kay la pa gen reparasyon li pa gen reparasyon li pa gen anyen. Ou konprann? Donk gen de seri de moun ki di m sa, Oh, ban mwen ale pou m refinance kay mwen, pou mwen ranje yon kwizin, oubyen pou m ranje. Mwen di moun nan, Èske lan 5 an ou ka save kòb kwizin nan? Wi. Enben, fè kwizin nan lan 5 an. Paske lè w ale w refinance, ou pran 40, ou pran 50 mil dola sou kay ou a, a 89 pousan enterè. pou fon cuisine ki pral kraze nan 5 ans li pa fè okenn sans ok wi wap regrèt li kanmenm paske ou gen dwa pa rann ou kont epi sak vin rive konnya mwen toujou di yon moun refinance lan se pa yon bagay ke mwen menm mwen twò fanatik gen de seri de realtor la jodia ki pral dim non bagay paske yo tout gen lisans pou yo fè mortgage tou oubyen moun mortgage broker bon zanmim mortgage broker li menm avèl nou toujou ap goumen sou sa Mwen pa dakò pou yon moun pretem kòb mwen. M pa konn si w konprann sa m ap di w la.
E kòb mwen li e ou pa m pa ka peye yon enterè sou kòb pa m. Li pa fè sans. Donk m prefere m di yon moun sa. M prefere vann kay la. M al achte yon lòt ke mwen refinance. Poukisa? Se paske wi mwen pran l. Konprann? Si m ta achte yon kay 200 mil, jodi a kay la vo 300 mil. Jeff, se paske Bondye fèm kado 100 mil dola, map di Bondye paske mache a epa ou konnen l, se kòmsi yon bagay fèt nan mache a ki fè kay la monte, yo fè w kado 100 mil dola. Men si yon moun fèm kado 100 mil dola, m pa ka pral prete 100 mil dola pou m peye sou li chak mwa, m pa wè l fè sans. Wi mwen konnen ke gen anpil moun la k pap dakò avè m, mwen konn sa deja. Men se konsa mwen wè l, mwen wè ke Si kòb mwen pou mwen, m pa ka prete l. Ou konprann? Se konsa m wè l. Ok? Men gen de seri de sikonstans. On sikonstans kote ke ou achte on kay jodi a, a 6 pousan enterè. Kat, senk mwa plita, kredi ou monte, tout afè ou ranje, ou ka refinance pou desann enterè a 3 pousan. Fò fè l. Ok? Donk, depi w ap refinance se pou ka save enterè, e pa lajan nou. Paske gen de seri de moun ki pa konprann. Lè ou ou refinance yon kay ou tap peye 2000 dola pa mwa, epi kounye a ou vin peye 1500. Gen moun ki met nan tèt yo ke yo save 500 dola, but se pa vre. Se pa vre. Paske ou te gentan fè 10 an ou tap peye kay la, kounye a ou pral fè yon lòt 30 an. Donk ou pa save 500 dola pa vre, ou jis. Se tankou pwolonje sentence ou. Ou pwolonje sentence ou. Ou konprann? Bon, ou konnen sè Jean di nou pwolonje sentence, se konsa m wè l, ok. Donk, donk se sa ke l ye. Mwen vle ke nou konprann pati sa yo, pati finansyè sa yo fò nou konnen yo, fò nou konprann yo. Jodi a ankò m ta ba yon moun yon blag, pa yon blag, jodi a m ta gen yon moun ki rele m moun nan di m pou m vann kay li pou li. Epi lè mwen vini e moun nan achte kay la pou 65 mil dola an 2002 oubyen 2003. Epi jodi a li pral vann kay la pou prèske 400 mil dola. Men misye ap esplike m Carl, m depanse, m fè wouf, mwen depanse, mògitj la te wo, pa, epi m di misye ou gen rezon, se vre. Men kounye a m ta renmen ou di m yon bagay. Konbyen kote ke ou te ka chita wap peye 1000 dola pa mwa pandan 20 tan, epi lè w fini apre 20 tan yo lonje 400 mil dola ba ou? Se nan kay la sèlman. Pa gen lòt kote.
Pa gen manti ladan.
Ok. Donk, mwen menm jodi a m vle di nou, Achte kay pa w ok achte kay ou si w pa konn kijan rele The Nice Agent 305 610 49 27 nou ka eksplike w kisa pou w fè nou ka prepare w nap fon plan pou ou mwen renmen lè moun rele m ki pa gen rapò avèk kay ditou moun nan pa di map achte kay jodia moun nan di bravo m renmen sa wap fè a men m ta renmen poze yon kesyon rele m poze m kesyon an si w Ayiti ou Òp ou ka rele m ou mèt fon Whatsapp sou menm nimewo a 305 610 49 27 epi map toujou la pou nou an nou tounen sou Island United mwen te vrèman kontan sa Jeff sot di an so m ta renmen poze nou kesyon ankò yn fwa kisa charite ye pou nou Jeff sa charite ye pou ou? Bon charite se lè w vini li pa gen anpil moun ki panse charite se lajan li pa nesesèman lajan charite se lè w Tankou sa blan di a give back to the community. Ou vini avèk yon sèten opòtinite pou moun nan san l pa bezwen depanse yon kòb paske san ou menm li pa tap ka, m pa ka di se ou sèlman ki egziste men se ou ki bat aksè avèk de seri de bagay ki fè l ka rive yon kote nan lavi l ki fè l ka demen l gen dwa yon pwofesè, li gen dwa polis. Li gen dwa al nan yon technical school pou l aprann pa egzanp ranje èkondisyone. Tout sa se charite yo ye. Scholarship se charite l ye. Ou gen, li gen dwa tounen yon realtor. Li gen dwa vin tounen partner kal yon jou. Men se ou menm ki te ba l aksè a. Se pa kredi a w ap pran non. M pa vle pou n pran l nan move sans lan, w konprann. Men, lè w ba yon moun yon aksè, se tankou se yon charite w fè moun nan, paske w ap travay pou moun nan. Ou konprann sa m di w la? Donk wi, mwen apresye sa. Donk charite, nan mo Jeff, se opòtinite. Donk ki vle di ke ou ba moun nan opòtinite pou ke li vin pi byen demen. Wi, se sa pou mwen ki charite. Gen anpil moun ki panse ke charite a se bay 100 dola, bay 50 dola, bay 200 dola. Non. Charite an sè ke mwen konnen kijan pou m bati yon machin, yon nèg rele m, nèg la di m, Carl, m ta renmen konn kijan m bati yon machin, mwen pran twazèdtan nan lavi m, epi m aprann misye kijan pou l fè yon machin. Men, men, men charite a fè sa a ladan l tou. Charite a se menm jan tou ou santi ke gen yon moun ki grangou, ou menm ou gen de pen, ou fè l kado yonn, epi men charite a. Donk, m pa vle ke nou met nan tèt nou ke pou nou fè charite fò m tann pou m gen dimil dola pou m ofri senksan dola non charite a se lan ou menm ke l ye e gon bagay se la lwa de la vi lè yo di yo lè w bay fò w resevwa se yon la lwa de la vi tankou Denzel Washington yon lè te di yon bagay li di ke lè w ba yon moun charite ou se yon moun ki pi selfish ki se pi egoyis dan le mond epi m toujou di poukisa misye di sa Se paske lè w fini pa pratike charite tèlman, epi pou w wè kantite de byen k vin jwenn ou, den monchè, se tankou egoyis ou te ye vre, paske tèlman byen an vin jwenn ou. Men nou pral fè charite nèt. O, se fè charite, men rezon an se ke fò w pa fè l avèk ide ke yon bagay pral tounen vin jwenn ou. Paske la a kounye a, se pa charite ou te fè, se yon envestisman li ye. Donk envestisman kounye a, li gen ou touche sa ke w met deyò. Paske ou pa ka envesti 10 dola pou w vle fè 10 milyon. E pa konsa l fonksyone. Men m ka di w ka ban yon moun 10 dola epi w fè 10 milyon. Ou wè diferans lan? Wè, wè, wè.
Envestisman 10 dola ap ba ou sa ke 10 dola sipoze rapòte. Se sa ke l ye. Sa vle di ke ou met 10 dola a deyò, ou gen expectation, ou gen yon entansyon ke l pral ba w kòb. Pa gen pwoblèm, ou ka envesti. M gen dwa envesti nan Jeff, m gen dwa envesti nan nenpòt ki moun. Men lè w deside bay yon moun avèk tout kè w, Sa kap tounen vin jwenn ou ou pa menm konnen nan ki kantite lap ye ou pa menm ka ou pa menm ka gon expectation paske lè lap vini li vini tèlman anpil e gen de lè ou pa menm ka ou konn rete m pa konn si sa konn rive w epi w di mesye kisam fè m resevwa sa la epi son bagay ou te fè son bagay ou te fè nenpòt 10 ans de cela m konprann se konsa ke l ye se lwa de la nati ou pa ka mefye w de lwa de la nati ou pa ka defye lwa de la nati paske Jan ke w wè l gen bon kote l la e konsa l gen move kote l moun sou konn tande moun ap pale de karma se konsa ke l ye ok donk mwen menm mwen gen yon lwa ke m viv ou wè kote m ye a m fè tout sa m vle sou tè a tout sa mwen anvi fè m fè l a yon grenn lwa depi li pa detounen pèsonn ok ki vle di ke si sa m vle a pral anpeche yon moun al chèche sa l vle li menm m pa ladan l. Ok e mwen toujou mwen toujou di yon moun sa kòmsi fò fè trè atansyon la lwa de la via konsa liye chak moun sou tè a gon gon moun yap priye chak moun sou tè a gon bagay yo vle donk charite a pou mwen menm se lan ou menm ke l sipoze sòti se pa yon expectation se nan nenpòt ki ti bagay ke wap fè jodia sa map fè avè nou an pou mwen menm se charite ke liye paske mwen vle edike nou pou demen nou pa oblije chwazi de nice agent poun travay avèl non Men m vle ke lè nou sòti nan cho a, lè nou fin tande cho a, nou konnen ki sa k ap pase lan afè kay, ki jan pou nou achte kay, ki kestyon pou nou poze yon moun lan afè achte kay. Ok. Donk, ankò yon fwa, Achte Kay pa w, The Nice Agent, ok, mwen vle chita la pou m edike kominote ayisyèn nan, pou m di, pale nou de kay. Nou te chita avèk Jeffrey Nicolas jodi a, nou ap pale de eksperyans li avèk The Nice Agent, Bravo misye di li te kontan. Ok. Non, li te kontan wi. Pa gen manti ladan. Nou pale de kiyès ki prezidan Ayiti an 1932, moun sa a ki reponn nan ap genyen on gas card nenpòt kote w ye. Bon, m pral di, menm si sa touye m ap fè l jwenn ou. Ou konprann? Si ke ou Boston, ou New York, w ap jwenn kat gaz la. Donk se sèlman anvan cho a fini, cho a pral fini talè, anvan cho a fini pou w ka di m Kiyès ki te prezidan Ayiti an 1932? Si ou ko reponn apre show a, eskize m, e pa fòt mwen. E pi, tanpri, pataje, pataje, pataje, se sa k fè nou plezi. Ou gen yon fanmi ou gen dwa bezwen kesyon sou achte kay, ou gen yon frè ou, ou gen dwa gen yon zanmi ou ki bezwen kesyon, ede yo, pataje, tout sa fè pati de charite a ke n ap pale jodi a. Jeff, an nou retounen sou Island United, eske gen ankenn anyen k pral pase la semèn sa a ke moun yo ta sipoze konnen pou yo swiv ou? Bon, Island United, jan m te di l la, se yon non-profit organization. Nou gen yon football club, nou patisipe nan plizyè konpetisyon. Nan weekend sa a, nou gen yon match Kendall as 8 heures et demie du soir li fè nwa oh oui oh ben nou konnen plen limyè men vin gade ti mesye yo vin sipòte ti mesye yo se efò yap fè yap fè bèl konpetisyon nou renmen sa se kilti foutbòl la fè pati de kilti ayisyèn nan ou konprann sam diw la e dimanch nap nan madan gougous a 5 heures nap jwe kont gonayiv e nou pral wè nou pral wè kòman poun ta bat gonayiv Wi m dil wi m dil 5 heure dimanche ok. Chè mwen konn ale mal gade match yo son bagay ki trè enpòtan al sipòte jèn yo paske mesye yo se pa pou kòb yap jwe se paske jan nou diw lan Jeff ba yo de seri de avantaj de seri de opòtinite genyen lan yo kap travay avèm ok se paskem te rankontre Jeff Jeff rankontrem Jeff voye yo kotem ti mesye yo vrèman e se de seri de moun ki de byen kòmsi lèm pran sanm poum chita m pale avè yo Mwen wè ke le fè ke yo lan milye sa a ou ka wè gen de seri de chanjman jan moun nan pale, jan moun nan konpòte tèt li. E ou menm tou si w ta renmen patisipe, ou ta renmen ede Jeff, pa ezite. Ou ka jwenn Jeff, mwen mete nimewo a pou nou deja, ou ka jwenn li, rele l, pale avè l, epi w ap gade pou wè kijan w ka patisipe. Mwen patisipe, mwen gen anpil lòt moun ke mwen konnen ki patisipe tou. Donk, jodi a, show a te pou Ou se pou ou nou te fè chwa achte kay pa w pou kapab konnen kisa ki lan achte kay ozetazini si ou gon kay ou bezwen vann se pa yon bagay ki fasil so pou gon moun ki pwofesyonèl avè w mwen antrene de seri de ajan mwen ka di w gen de seri de jan ke moun yo ye lan lari an ke yo bezwen anpil trening donk Paske on moun zanmi w, paske on moun fanmi w, sa pa ba moun nan privilèj pou ke li vann ou on kay. Se edikasyon moun nan, se pwofesyonalizm moun nan ki ba l privilèj sa a. Ok? Donk mwen pa pral di w pa ba frè w vann kay la. Mwen pral di w kounye a lè frè w vin vann kay la, poze l kesyon pou w wè egzakteman kote k prale paske lè on bagay mal pase, Epi konnen ou paka gade fò, ou paka lan goumen avèl paske se fò li ye, se ou k pèdi paske lan afè kay, mwen toujou ap esplike moun nan sa. Ajan pa gen ryen avwa ak ala. Se buyer seller, vendeur acheteur. Se de moun sa yo ki lan kontra. Ki vle di lè tenten voye, Se 2 moun sa yo sèlman y ap gade, pa gen manti ladan l. Donk fò w fè trèzatansyon avèk ki moun ke w ap sèvi avè l paske fò moun nan kanpe dèyè w pou ke lè ke gen pwoblèm lan, pou li la. Jan w wè Jeff sot di w talè a, yes, ajan t ap eseye fè dese de bagay li pa dwe fè, mwen menm mwen kanpe dèyè Jeff paske m ap di w yon bagay, anverite, Kay la tap achte kanmenm. Kredi kòb mwen an tap fèt kanmenm. Men se pa sa ki travay la. Travay la se pa yon kesyon de kòb. Se yon kesyon de eksperyans. Se pou sa k fè ke jodi a, Jeffrey Nicolas chita la avè nou. Donk mwen menm mwen la se pou m fè eksperyans sa a. Ok. Eske gen moun ki genyen 1932 prezidan Dayiti? Hein? Pèsòn poko ka genyen. Men bon, jodi a, ti kòb gaz la, l ap rete la. Mwen menm mwen Johnny ap gade, Johnny ap gade, men li genlè poko ka reponn kesyon an. 1932, kiyès ki te prezidan Ayiti? Son kesyon trè senp. Trè senp. Kiyès ki te prezidan Ayiti an 1932? Gen Johanne kap gade.
Johanne! Frank, Frank, Frank Denzy, all the way from Jacksonville. Li pa pale kreyòl men lap gade nou kanmenm.
Hey Jeremy! Um so yes so se sa ki enpòtan pou nou se ke nou premyèman nou konnen kisa lan achte kay la ki enpòtan semèn pwochèn madi a dezè cho ap la achte kay pa ou mwen vle ke lè cho sa fini jodia oubyen semèn pwochèn oubyen apre semèn pwochèn ke lè ou sòti ou tounen lakay ou epi ou di ke ah ma aprann yon bagay ke m pat konnen. Ok donk wi jodi a nou pale de finans nan afè achte kay ki trè enpòtan so lè w pral prete kòb la bank mwen vle w gade global la ou pa gade kantite kòb wap peye pa mwa gen anpil moun ki panse ke oh map peye 900 dola pa mwa pou kay la bravo epi wap peye 20 pousan enterè chak ane Li pa fè sans ok. Se menm jan lè w achte yon kay ou mete nan lwaye, sa pousantaj la ke w gade. Pa gade kòb wap fè chak mwa. Mwen menm mwen ta prefere fè 10 dola chak mwa ki 1000 pousan enterè ke m fè 20 dola chak mwa ki 2 pousan enterè. Ok, so se sa ki trè enpòtan. Donk paske Lè w ap fè kòb, lè w ap depanse kòb, fò w gade pou w wè ki pousantaj li ye ke w ap fè oubyen ke w ap depanse pa rapò a yon lòt bagay ok. Donk mwen menm se Carl Christian, The Nice Agent, mwen te vini jodi a lan Achte Kay Pa W pou mwen te pale w de konpani an. Jodi a nou te plis pale de Jeff ki t ap pale avè nou kijan ke li te kontan l te chwazi The Nice Agent. Epi Jeff gen yon Club Island United kap ede anpil jèn pou yo jwenn yon lavi meyò kòmsi sa se yon bagay ki trè trè enpòtan e sak fè wap toujou wèm avèk Jeff paske se yon bagay ki lan kèl vrèman li toujou ap eseye fè sa li toujou ap ede yo donk jodia si w ta renmen patisipe lan sa pa ezite al gade ti mesye yo kap jwe foutbòl tou se trè enpòtan ok.
Ou gen yon vle di? Bon, ou konnen e Allen United nou gon website allenunitedAC.net nou nan Facebook tou Allen United Jeffrey at Allen United AC and Instagram nou ka jwenn nou fasil. Nou vle remèsye tout sponsò nou yo, nou gen The Nice Agent se youn nan premye sponsò nou yo, main sponsor, nou gen Dr. Friedman also Apre sa nou gen Unique Taste ki ba nou yon bèl donation kap ede nou anpil ap ede nou avanse avèk ti mesye. Mèsi anpil pou tout moun kap gade nou yo. Thank you. Ok merci a la prochaine.